Salut tout moun, byenvini sou chanel mwen an Jodi a mwen vini avèk yon lòt videyo pou nou Nan videyo jodi a mwen pral montre nou koman mwen koupe prent cheve m Wi, menm si nou wè nan tit la m di mwen koupe cheve Men karite nou ke mwen pa koupe tout, mwen jis koupe prent yo Sa gen kèk tan ke mwen wè cheve m Y ap kase lè m ap lave yo oubyen lè m ap rale yo, y ap rache epi prent yo fèb, mwen deside koupe prent yo. Paske yon moun ta sipoze koupe prent cheve l 3 fwa pa ane oubyen ou ka fè sa 2 fwa, menm omwen fè sa yon fwa. Paske sitou nou menm ki gen cheve pèmanan. Li toujou bon pou nou koupe print yo. Pou m fè sa, mwen koupe, mwen separe cheve m an 2. E pi, mwen fè bò, chak bò fè 2 ankò. Sa vin fè mwen divize yo pa 4. Mwen itilize boujoli pou m ka kenbe rasin nan. E pi, apre sa, mwen pwal. Mwen bwose, mwen mete boujoli. Pou ka fasilite m fè koupe prent yo, wè demakasyon yo de ti prent ki fen yo a cheve ki plizoumwen gen fòs yo. Pi byen, mwen apre sa m fè, mwen gade, mwen wè demakasyon yo, mwen koupe. Mwen pral fè sa dèyè a tou, mwen bwose, mwen gade demakasyon an, apre sa mwen koupe.
Vicky, stop!
Mwen pral fè sa nan lòt bò a tou, pandan m ap, pandan m ap fè menm sa m sot fè nan bò a, m pral eseye separe. lòt bò cheve a, epi tache bouch Joly a, ou menm kap gade videyo sa jodi a, ou menm kap gade m pou la premyè fwa, ou menm ki tonbe sou chèn nan jodi a, pran ti tan sa pou w kapab abòne a chanèl la, ou menm tou kap gade la ou ki deja abòne like videyo a, epi pa bliye pataje l aprè avèk zanmi nou. sou rezo sosyo yo, Facebook ou byen WhatsApp pou yo kapab abone a chanel la e konsa nou ka grandi kominote a. Nan pou e sa m fè. Nan pou e. M kou moun ti kal cheve paske si m dava. Ap koupe cheve, m ta fon ti koup, on koup ki rive ra kran tèt mwen. Yes, epi mwen koupe pwent yo, nap wè, mwen toujou ap gade, cheke demakasyon, wala m te gen difikilte, m vire menm kat bò. Mwen detache l epi mwen pral fè li fè yon sèl. Mwen rale, bwose. Epi pou m ka, mwen pral fè yo chak fè 2 chou kounya. O la m te gen yon ti ne, nou ka wè sa m fè? Mwen pa rale l avèk peny, mwen eseye defè ne ki fèt nan cheve a avèk dwèt mwen pou evite m gen twòp kas. nan cheve paske nou konnen nou menm ki gen cheve defrize yo, ki gen cheve pèmanan, cheve nou frajil anpil, n ap wè. Nou pral koupe ti pwent ki demake yo. Men wè. Gade ankò. La a gen yon ti pwent ki twò long. Mwen pral koupe l ankò. Fòk nou pa pè koupe pwent cheve nou si nou vle pou nou gen yon cheve ki an bòn sante. Paske defwa se pa longè cheve a ki enpòtan, se kalite a. A wi la. M ap fè bèl. Oh avan m ale mwen pral kite nou avèk yon ti bout mizik map di mèsi a tout moun ki abòne a chanèl la a tout moun ki ap sipòte m a tout moun ki felisite m a tout moun ki pote konsèy pou mwen ki sou ki kalite videyo mwen ka fè map di nou mèsi kontinye banm lanmou an menm jan map kontinye travay pou nou bay mwen yon like sipòte m pataje ansanm avèk zanmi nou Epi map di nou a trè byento pou yon lòt videyo paske mwen gen anpil lòt manje kap kuit ki deja toufe se sèlman ap tann pou separe. Map di nou mèsi pou lanmou nou epi bay a la pwochèn.